Hello mes amours, j'espère que vous profitez de la vie, on se retrouve pour de bonnes choses, pour de nouvelles choses comme toujours, jodia mwen vin pale de aparèy dantè, moun ki itilizel ok, mwen vin bannou kèk ti konsèy tout sa, donk video sa li enspire de yon youtubè, yon zanmi mwen, e li enspirem de plizyè lòt moun, Isabelle, so mwen di non bon mwen fè video a, epi konsa anpil moun ap konnen, pou mwen byen di nou mwen gen prèske 4 ans depi map itilize aparèy dantè. Poukisa mwen te itilize aparèy dantè? Mwen te genyen yon gwo chenèt, m toujou di sa. M pa di se te yon dan ki te manke. Hay timoun, m panse ke n ap grade nou men, pandan n ap grade, pandan n ap ri ansanm, enpòtan pou mwen raple nou pou nou kapab enskri sou chèn nan, paske m bezwen pou chèn nan grandi. Ede m mwen grandi avèk chèn mwen an ok. Enskri sou chèn nan. Pandan w ap gade videyo a, gentan klike ti dwèt ou sou ti bouton ble an, ban m yon like. Ok, epi pataje videyo a silvouplè. Pa la! On chat wi eskize m. Epi se mwen kòmsi mwen vini tou mwen fè videyo avèk rad plizyè fwa se paske nan on jou mwen fè plizyè videyo. Jodi a mwen al gade nan kalandriye mwen kèm manke rete. Kidonk timoun jodi a 23 m rete mwens ke yon semèn pou lekòl ouvè. Antouka ah Mimi! Mwen kontan ke mwen te avè nou ok. E donk se sa. Premye pwen, premye bagay wap gen bezwen pou aparèy dantè ou. Premyèman, lè w mete l, ou p ap santi w alèz. Ou p ap santi w alèz ditou, ditou, ditou, ditou. E w ap santi bouch ou yon jan. Men ofireamezi kò w vin abitye avè l, ou p ap gen malèz sa ankò. Lòt bagay ankò tou, lè w fèk mete aparèy dantè a, w ap wè bouch ou, l ap sèk. Bouch ou ap vin sèk a chak fwa, l ap vin sèch, ok. Tanzantan, w ap pase lang ou. Dieu sait fè mwen rekòmande pou w itilize yon bròs, pa stil de bròs sa yo non, stil de bròs ki tankou vazlin yo. L ap ede w anpil, anpil, anpil. Epi, lòt bagay ankò, E lè w fèk mete l, pafwa konn gen moun ki pa ka manje diri, ki pa ka kraze anyen anba dan yo. E pafwa se nan chalumeau pou bwè, osinon bwè ti soup, bagay sa yo. Ok. Rekòmandasyon m pou ou se toujou fè manutansyon w yo. M pa konn kijan yo di l an fransè, manutansyon w. Se kòmsi w gen yon machin ou mennen l nan garaj la chak fwa. Mwen menm pèsonèlman m fè manutansyon chak mwa. M chanje li chak mwa. Lontan m te konn met koulè ki cho, men m di m pap met koulè ki cho ankò paske deja mwen santi m fatige avèk aparèy dantè a, mwen vle retire li, men doktè an, dantis la poko vle retire l. Donk toujou fè manitensan w yo, pa janm rate li, se sa. Konsèy mwen pou ou, ou menm kap itilize aparèy dantè a, bwose dan w 3 fwa pa jou, bwose dan w lè w fin, lè w leve nan maten, bwose dan w lè w fin manje, sa yo rele almous la, ok, vin jwenn sou ap travay ankò, toujou mache avèk bwòs dan w, mwen menm otofwa lè mwen te nan staj, mwen te gen yon bwòs dan m kite nan travay mwen, ok, m te gen youn alamezon, youn nan travay mwen.

Li pa fè bèl. Twazyèm konsèy mwen pou ou se pa kraze zo. Ok pa kraze zo li pap bon pou ou sou bezwen yo. Mwen konn fè ti neglijans tou se paske gen de zo wap manje pitit zo sa tèlman bon pa gen kouraj jete zo a non. Men yo menm ki fèk metel mpa rekòmande w kraze zo. Gen lòt ti bagay ankò wap ka fè mpa bezwen vin dil la. Isabelle msalye w sou tchak sa. Epi dènye konsèy mwen pou ou se fè dantis lan preskriw bwòs ki la pou sa, gen plizyè bwòs, gen fil tout sa, fè doktè la preskriw li epi ale nan famasi achte li ok, m espere ke video sa li te itil ou e ke wap pataje l avèk yon lòt moun, pa bliye enskri sou chèn lan si poko enskri, pataje epi kòmante dakò, bizou bizou a la pwochèn.